Medam mesye bonswa nou Nou byen kontan pou nou ansanm aswè a avèk ou dayè nou toujou dou ke ou se rezon dèt emisyon sa a ede m konprann ou sou radyo Suksè FM 91.9. Jodi a nou gen onè pou nou avèk madam doktè Patrick Villiers se avè li tankou w konnen deja doktè Patrick Villiers se te yon zanmi 15 jou avan l mouri n ap pale pandan misye Nouyòk pandan misye Nouyòk n ap pale epi misye di mwen depi nou antre n ap fè emisyon ansanm e nouvèl n al tande se nouvèl lanmò bon Le Seigneur renmen l plis pase nou, le Seigneur se afè Bondye, Bondye pran li. Men jodi a la a, aswè a nou avèk Madame Patrick Villiers. Kòman sa ye? Ben, mwen salye tout oditè, oditris k ap tande nou aswè a. E nou salye chaken de nou menm ki la, spesyalman ou menm pastè nou, pastè Dilerna. Se Koman sa ye Nou toujou gon prensip nou les chrétiens de dire tout va bien en Jésus m panse ke se yon comment dire se yon se yon metòd ase efikas paske li degaje yon yon fwa lakay nou ebyen tout va bien avec Jésus oubyen divinement byen avèk Jezi. Pafè, pafè, pafè.
Nou gen yon evèk ki avèk nou la, ki se yon nan kolaboratè ou. Yea, nou gen avèk nou evèk Michel ki kapab prezante li li menm. Evèk Michel ou sou radyo Succès FM 91.9 e kòman sa ye? Comme vient de dire Doktè Françoise, le chrétien va toujours bien.

E paske ou konnen an Ayiti nou te gen yon kategori de pastè ki te an soufrans. E nou a apati de la nou te di ke moun sa yo fò nou reprezante yo. Reprezante yo, ankadre yo e ede yo a ale vè lavan. Sa se te bi spesyal Konaspe e reprezante yo pa devan leta Ayisyen e ki nan de sektè trè trè zelwaye e ki pa genyen menm asistans leta ayisyen donk nou di nan nou menm si nou pote sèvis nou a moun sa yo non sèlman n ap fè yo di byen men n ap pote yon nouvèl è an ayiti donk se apati de la konaspe li menm li te pran nesans ki pèmèt jiska prezan nou kenbe menm liy lan e n ap avanse trè byen lè m ap rantre lan koulwa m wè yon tablo avèk yon pyebwa tèt anba. Sa sa siyifi? Ahh wap wèl nan biwo m nan la tou. Ok. E se yon yon senbòl Ok. ki siyifi ke nou lè kretyen rasin nou se anlè ke l ye e nou menm n ap benefisye de fwi Bondye an sou tè lan atravè de legliz. Si w byen gade w ap wè yon ti kay.

Lemonn pwotestan konnen Doktè Patrick Villiers kòm moun e ase aktif, trè aktif. Se yon ipwaaktif, ipèaktif. E se yon moun ki travay anpil. Men apre lamò Doktè Patrick Villiers di m kòman kounye a e sante. Colas peye. Bon map kite swen a evèk Michel poul reponn sa paske m pa vle fè twòp elòj poum pa sanble moun kap vante tèt mwen twòp so map kitel fèl poul di nou kòman kòman l wè li kòman bagay yo ap avanse. Alò de manyè franch nou t kapab di Conas peye an plèn sante ok
e alò doktè Patrick te fè yon bon travay wi. Travay li te fè an se ke li te gen yon fanm li prepare d'une manière spéciale. Se an ka ou li ta pati, ebyen menm loske mesye ki te sou kote l yo swa ki pat lwayal ou dimwens ki ta gen krent, paske gen anpil ladan yo ki pè e se ki a fè pè, Men madanm ni se te vreman yon fanm ki gen pwa. E depi sou kote l tou, li te konn ap travay avèk li. Ou pa t santi kòm si ki gen yon, son sèks feminen k ap aji, sa son sèks maskilen. Men w te santi gen yon ekilib dè de kote. Ou santi Evèk Patrik e Doktè Franswaz, se kòm si se te de moun k ap mache ansanm nan menm bi, nan menm direksyon avèk yon menm objektif. E sa fè Evèk Patrik tonbe. E nou kapab di sa franchman gen anpil travay Doktè Françoise gentan fè deja ke nou pa t atann ke l t ap fèt. Depi nan travay fizik òganizasyon an, sa vle di biwo a, lè li vini, li vini soti lòtbò a pou yon ti tan, li esoufle de antèman an epi li vini, li kòmanse ap travay. Sa k pa t nan plas yo, li kòmanse mete nan plas yo. Fanm nan li gen yon yon zye ki plis li pral gen yon zye anplis yon gason nan sa n ta rele mezon an nan kay. Li gen yon sizyèm sans alò. Wi, gen yon bagay ki lakay fi a le plis souvan nou menm nou pa wè e sa fè fi an dwe koute w kòm yon konseyè e pa tout fwa l di w sa epi w rejte l men fòk defwa w aprann pran sa ki bon an epi w mete l an evidans. M kapab di w se se yon madanm k ap travay ekstra de manyè ekstraòdinè e k ap pouse epi ki prale vè lavan e se sou ti jodi an la E nou bouje anpil. Ok. Bay, chak, chak 2 dimanch, nou nan yon zòn. Dèke dimanch anterye nou te Leyogàn, nou te Kafou. Dimanch e pwochen, twazyèm dimanch, je kwa ke nou ap di kote de Jakmèl la. Se jis pou n ap wè dan kèl mezi n ap tout òganis yo, manb yo, kowòdinasyon depatmantal, kowòdinasyon kominal yo, se e, e wè dan kèl mezi nou kapab re, restore yo. Paske ou konnen apre tonbe evèk lan, ke ki fèt de manyè. Inatandi, pèsonn pa t atann a sa, epi briskeman se kòm si ke son loray ki deboulon woch ki vole ale, gen anpil moun w ap jwenn ki yon ti jan dezakse, men gen yon travay de rekonfò k ap fèt, pandan ke li menm l ap fizikman l ap travay nan biwo a, l ap travay nan lòt bilding nou genyen yo, epi moralman tou, n ap wè nan kèl mezi n kapab pèmèt ke òganizasyon ki sa ki gen prè de 9500 manm ladann, k ap evre ladan avè lèd di depatman de la repiblik, yo kapab retwouve fòs yo. Nou kapab di. Konaswe avèk Doktè Françoise nou pa manke anyen. Medam mesye wap swiv ede m konprann ou sou radyo succès FM 91 pwen 9 nou avèk lè dirijan de konaspe se avèk yo nap brase lide la a òdinèman e mesye yo konn pè lidèchip fanm yo paske yo estime lidèchip fanm yo di fanm yo konn di tèl nè pa le ka. Non pou nou ebòrisyon se diferan. E nou kapab di nou gen yon manman ki plis ou mwen konprann pitit. Se yon manman ki konprann pitit li. E se si kesyon sa l ap fè, l vin al di, mesye, gen tèl bagay yo fè, kòman n ap fè l? N ap fè tèl. Li toujou ap mande yon konsèy. Li pa annik vin la l di, bon, se mwen k ap fè sa a epi m fè l fini. Li ka vin la l di, mesye, kòman nou konprann sa a? Men tèl bagay k ap fèt wi, men tèl bagay ki te gen pou fèt, mwen menm m gen tan kòmanse l anvan, men kòman nou ap fè sa a? Men sa n ap fè, men sa n ap fè. Epi nou tout nou di, ok, n ap pati konsa, nou met men ansanm. M plis santi gen yon travay de. kolaborasyon ki fèt antre nou, d'ekip ki fèt. Ake pa yon travay antan ke yon despot. Pa one man show. Mh, mh, vini m pran sa epi. Pa lòm dòkès.
La, non, non, se pa kòm sa. Doktè Françoise, se, m sonje m te vin isi a, e Doktè Patrick te mennen m vizite inivèsite ki te gen isi a, e sitou, se, se vre building sa te tonbe e apre 12 janvye, men, e jounen jodi a, kòman inivèsite a ap mache? Bon, disons que actuellement là, nou, nou ale dousman. Ok. E, m panse ke si mwen menm avèk ou nou te konnen lè nou ta prale, gen anpil bagay nou ta òganize. Trè byen. E petèt si doktè te di nou, nou genyen. nou rete 2 zan pou n viv ou byen 2 mwa ou byen 1 nan, nou te ka mete testaman nou ajou, nou te ka ajiste sètèn choz. Men nou kwè ke avèk Evèk Vilye nou te nou bezwen kounye yan rasanble sètèn choz.

pli òdone e nou pran di tan pou n ajiste kelke choz. Pa egzanp, avèk Evèk Vilye n te yon ti jan, kòman m te ka di sa la? Avèk Evèk Vilye nan inivèsite nan tout Mouvman yo, pa egzanp, lekòl enfimyè, inivèsite, tewoloji, tou sa, e, gen kèk ti bagay ke mwen m ap fè ki an pti pe diferan de pa li, ki on ti jan plis sere. Yon kesyon de touch alò.
Ya. Touch yo diferan.
Yon ti jan plis sere. Pa egzanp, e, lekòl enfimyè lan, nou jwenn e, leta ayisyen, tout sa, nou mande, yo mande nou, nou bay li. Nou depanse lajan, yo ban nou premye papye, lè w rive anndan pa anndan yo di w se pa papye sa w te genyen, se yon lòt papye pou jwenn, epi nou fè douzan n ap chèche papye, yon lekòl enfimyè ki te kòmanse a desan timoun ki arive a vennde, nou fèmen. Ok, ok.
Sa vle di ke, li la, Patrick. Il ale kontinye. Ok. Mwen menm mwen fèmen.
Wè wè wè wè. M fèmen l paske m ap tann leta ayisyen. Ok. M ap tann leta ayisyen. Paske yon bidjè ou te genyen pou 200 timoun, ou genyen l pou 22 timoun. Wè. Se se se sa sa fè pa la fè. Wè. E tu wè donk nou fèmen l. Avèk inivèsite an nou kontinye. Ekòl tewoloji an nou kontinye, n ap avanse. E apre sa nou gen tout lòt pwojè yo ki avanse men avèk dè liy an ti pe pli diferant, pli sere, pli donk. Konbyen fakilte ou gen lan inivèsite a? Nou genyen administrasyon, nou genyen. Administrasyon e jesyon.
E jesyon, bon je suis pas responsable mwen menm. E answit nou genyen, kwa ankò? Ye avè syans enfòmatik osi. Syans enfòmatik, de choz kòm sa. Donk, pou vou dir, y a un responsable pou chak domèn o nivo de Pôle Aswè. Tout a fè, tout a fè. Pa egzanp,

Nan chak evèk yo gen yon moun, yon sipèvizè nan chak domèn sa yo pou fè yo. Donk, vwala. Nan tout enstitisyon sa yo ki anba e otorite Konaspe, Konaspe kreye, kiyès daprè ou kounye a k ap mache trè byen?
Nou genyen, se pa yon sèl k ap mache trè byen. Nou gen tewoloji an k ap avanse. Nou genyen E lekòl klasik lan k ap avanse. Nou genyen yon pwogram de bous detid pou lè etidyan. Nou gen yon nonb de 44 etidyan ki genyen medsen, enfimyè, gen medsen, genyen enjenyè elektwonik. Sivil, jeni sivil, answit genyen dwa, nou gen 44 timoun nan domèn sa, ke n ap peye etid pou yo chak mwa, li kontinye ap avanse. Answit nou genyen vokasyonèl la k ap avanse a gran pa. Nou gen tout pwojè yo, sof se lekòl enfimyè lan nou fè yon ti kanpe. Pafè. Paske E pou nou tann leta ayisyen ke nou kwè ke trè byento la, paske yo sot rele nou, trè byento ke nou pral rekòmanse ankò. Men apre sa nou kenbe tout volim travay yo, nou menm avanse avèk, nou menm kreye de chòz Pou nou rann ke Konaspe un ti peu plus fort, donc nou genyen en coopérative, nou genyen des choses comme ça, ti kredi pou pou famiy, nou nou nou gen anpil branch ke ki ap mache aktyèlman la, ke nou kwè ke nou plus avanse ke nou rekile. Lekòl segondè la li rive ak ki nivo?

Je sais pas. Men avèk disiplin, avèk fason de fè, paske nou te genyen yon objektif, nou te di nou vle fon lekòl. Ok. Menm si son lekòl kretyèn ke li ye, nou vle gon lekòl De referans. pou timoun nou yo sispann al rebatize Wè, wè. nan katolik. A ou okouran de sa?
Oh, paske mwen menm, mwen menm yo te mande m fè sa. Se pa, se pa ou kelke choz ke m ap envante. Yo te di m ke timoun nan mwen an poko e, e, e, e batize. Ah bon? So, imilyasyon sa yo, e lè, si sektè lan te konnen, yo te mete tèt li ansanm. Byen ke lese m di w tou, sektè lan two divize. Ok, n ap vin sou sa. Se sektè pli divize ke l gen. N ap vin sou sa.
Yeah, fò pa fè m pale sa m pa dwe pale tou. Wè. Non, m pa fè sa. Si w fè m pale, m ap pale. Non, m pa fè sa, m pa fè sa. Donk, si nou te met tèt nou ansanm pou n te di, olye nou te gen ti bwat kalòj sa yo, 1, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Paske se lan bi sa a, olye nou te di, Chak lekòl, n ap bay, n ap sibvansyone chak lekòl pou nou di, bon, chak legliz nou yo gen yon ti lekòl ladan l, nou te ka sibvansyone e achte ban pou yo, nou di non, li lè pou nou gen yon lekòl. Men si 10 legliz te met ansanm ankò yo di, mwen vle genyen yon lekòl. yon lekòl ak karaktè kretyèn, e sa pa vle di ou pap aksepte vodouyizan, sa pa vle di ou pap aksepte lòt kalite moun ladann. Men, mwen menm, lè yon timoun vin la, lè yon timoun vin la, le fè ke l katolik sa pa vle di m pap pran l. Se sa.
Pase ke se mwen k limyè lan. Lè timoun nan kòmanse mache, lè maten m leve, adorasyon m fèt, meditasyon m fèt nòmalman. Dayè nou gen yon koneksyon kounye a aktyèlman de biwo a mhm. a lakou w lan. Donk, pandan nan biwo a, nou fè tout meditasyon nou, nou fè adorasyon nou, lè n fini, nou priye nòmalman pou ti moun nan pase jounen. Kan l midi, ti moun nan dwe priye. Mhm. M pa di w pa vodouyizan, wè de vè sa w konn fè, ke w konn danse anba perestil, se pa moun afè. Mhm. Sa m vin fè a se li m apokipe, pou se ke M pa ka chanje w, se le Senyè sèlman k ka chanje w, e avèk konpòteman m ki ka aji sou ou menm ki pou ka rann ou chanje. Donk avèk sa, timoun nan gon liy, kankou ou wè lè timoun nou yo soti nan legliz katolik, yo fè aprann je vou sali, nou menm lè timoun nan soti bò isi an, menm lè a midi, Yo gen kriz, yo vin jwenn nou oubyen nenpòt lè nan jounen an yo gen kriz, yo vin jwenn nou pou nou priye pou yo. Pafè.
M sonje te gen yon epòk KONASPE te toujou gen anpil aktivite. M sonje Doktè Patrick Villier te envite m lè nan teyat nasyonal avèk anpil pastè, eksetera. Ki pwochen aktivite KONASPE? E se de sa jis nou Se de sa jis nou tap pale tout alè Le fè ke E Pye bwa a li frape Ok E pitit yo Yo ebranle yo sekwe nan fond nan Les racines sont nombreuses Ya Menm kisa nou deside fè Nou deside Kòmanse rejyonalman Ok Rejyonalman Renove Restore tout pwòdinasyon yo Ok Sèke soupe la ou ka tande dans le sud est Kowòdinasyon depatmantal Distri 200 l ap reyini sou fòm de yon mini kongrè. N ap rasanble tout egliz Sidès, Kay Jakmèl, Jakmèl, Marigo, Perido, swa tout zòn sa yo nèt, Ti Mouyay, tout legliz sa yo ap reyini nan vil Jakmèl, swa sou plas dam Jakmèl lan, epi nou òganize yon mini kongrè. Nou ka soti Jakmèl, nou ale dan le Sid. Nou soti dan le Sid, nou ale Jeremi. Nou soti Jeremi, nou travèse nan le Nòwès, le Nò-Ès, le Nò, le Sant, atravè tout peyi an, nou. restore kowòdinasyon l yo. Sa se plan de travay nou gen pou lemonnen an. E otomatikman nou fin fè travay sa a, n ap rantre Pòtoprens avèk jan Doktè Patrick te konn fè l lan, rasanble tout legliz nou genyen atravè 10 depatman an, pa reprezantan manm yo, pastè yo, epi pou nou kapab lanse, fè kongrè nou abitye fè, se kongrè nasyonal nou konn fè anndan Pòtoprens. Men pou le moman travay nan fè a se yon travay rejyonal. Nan tout rejyon yo nan ale, pa egzanp, gen de zevèk ki soti òdone resamman, n ap mache plase yo nan legliz yo, fè de seremoni, plase yo, prezante yo avèk zòn yo reprezante yo. Se sa k fè jak, nou ka ale Jakmèl, twazyèm dimanch mwa sa, pase nou gen yon nouvo evèk nan Sidès, enben nou pral fè envestiti li, nòmalman, epi se de la etan, atravèk travay sa a, Nou ap lanse kongrè w ap pale de li ki abitid n abitid fè teyat nasyonal n abitid fè e isi antou e gen kèk fwa nou fè l dotre kote ebyen nou menm pou n debouche sou menm travay sa kote ke nou tout laprès ap gen chans reyini a Pòtoprens men n ap fè travay la de manyè rejyonal dabò. Pafè. Ou gon bagay ou ta renmen ajoute doktè? Wi, se se se kòm se kòm si ou gon. Yon moun ki li pran yon kou. Ok. Li tonbe, men li pa mouri. Pafè.
E li pa mouri men e lè w al sou li, il fo ke w ale avèk prekosyon. Ok. Fò w ale avèk prekosyon e pran swen nesesè pou pou pa leve l twò mal. Ok, ok, ok.
Paske Gen moun lèl tonbe se yon bon anbilansye ki pou level. Très bien.
Paske lèl tonbe ou gon fason pou level pou pa deranje kòl. Ok. Ou konprann?
Donk se travay sa nap eseye fè pou nou wè si e gen anpil moun ki ki kouwè kankou lotrejou nou gon zanmi n tal nan reyinyon avèl ki di.

Il ne voulait pas le croire. Men, Bondye te moutre l ke l pral mouri, li anonse l ke l pral mouri. Ok.
Ou ka pataje yon ti kras temwanyaj sa avèk oditè yo? Li, li, li, li, li 1 an. 1 an. Avan sa mò li dòmi l fon rèv. Men se yon moun ke kè di lan moman pli difisil yo Bondye toujou ap moutre l de choz ki pa egzanp si tranbleman de tè lan pa te konnen l 3 zan avan tranbleman de tè lan li wè tout kay a ap moulen li leve lan nwit li di Françoise gade yon rèv mwen fè m di l bon. Paske mwen menm, m pot ko janm asiste yon bagay konsa, m pat janm kwè yon bagay konsa. M di lè mè bon, sanble gon bagay ki pral vini. Petèt, men sa ou wè k pral vini an se pa pou nou ke li ye, se pou peyi an ke li ye. So, Bondye toujou montre l de choz. E pi li dòmi, li wè syèl lan ouvri.
E pi gen de men ki lonje. ba li epi ki di l next here alò son nèg ki te tèlman renmen ti anglè li li konn pral dòmi l ap bat anglè li donk li di l next here li di l François sa k pase m dòmi m fè men rèv mwen fè. M di l, Amen. Ane pwochèn, si Dye ve, le Senyè pral voye yon gwo benediksyon pou nou. Ok. Li di ke nou, nou pa konnen ki jan l ap vini, men le Senyè ap voye yon benediksyon pou nou. E, e lese m di w tou, e petèt ou ka pa wè l menm jan avè m, men men menm mwen kwè ke mwen se yon famiy spesyal. E m, m se yon famiy ke Bondye renmen m. A mò. Tèlman Bondye renmenm. Bondye lè lè Patrick a lè pam potko rive Bondye prepare yon zanj pou vin ban nou lavi.
E.
Gen moun kap mandem koman m fè wè bagay yo konsa or gen moun kap dim ke koman m fè panse konsa men si m pat panse konsa m pa tap kanpe non pli e m sonje ke a m te bon m te di m fin fè pitit pa vre m fin fè pitit epi yo fèm operasyon e m. Mare twonp mwen m pa fè pitit. Epi m vin ansent. Epi m mòtifye. Paske m tèlman chòj. Chan travay mwen tèlman laj. M di sa se yon andikap pou mwen ke l ye. E Patrick di bon pa prann konsa. E m te di l ke laj mwen avanse. M pa p chita ap fè pitit konsa. Bay konsa. Li di m bon prann jan Bondye vle l la. Epi pa prekosyon, m t al Etazini, m al akouche. M fè timoun nan Ozetazini. Lè m ap retounen avèk li, 22 jou l gen, li fè atak menenjit. Atak menenjit, sa vle di ke se yon timoun ki te a 50 pousan mouri. Bon, nou te kwè ke li pa t ap egziste ankò paske yon timoun ki fèt ak sen liv, sen liv, epi apre 22 jou, li fè atak menenjit. Donk bagay yo te tèlman terib pou nou, tèlman di, nou te di Senyè, fè sa w vle. Finalman, nou rete nou wè pitit nan, li pran tèt li, li rekipere l. Men 1 an edmi apre, pitit nan, li mouri. Li fon kriz, li gon fyèv, epi. Li te vin genyen yon seri de chanpiyon ap leve nan nen li epi amigdal li donk li vin rive yon kote fyèv lan li vin li vin tankou yon timoun ki ki paka respire epi lale lale Patrick bal van epi van an pase nan nen l nan bouch li soti nan anus li lale mouri kou l kase lale. kouri lopital ansanm avèk li, lè yo rive lopital, anvan rive nan pòt lopital la, pitit la reprann. Bon, nou di tou sa se la volonte de Dieu, san savwa ke lè pitit la pot ko rive, men pitit la te kon misyon. Ok, ok.
Kwèm pastè, mwen m pa moun ki, ki ap mache bay temwayaj, oubyen fè, fè show off, non. Men sa map diw lan se la verite. Pitit lan lèl gen 12 an. Jeudi saint. Yo pran pitit lan jeudi saint. Se te nan dimanche ta pral anivèsè pam. Yo pran pitit lan jeudi saint. 12 jèn gason antre nan la kou wan. A 12 an. Il avè 12 an. Lè mwen vè la polis yo mandem koman m fè konn se 12. Tandiske 12 moun pa t antre anndan l. Se jis pawòl lan k soti lan bouch mwen konsa. E y arete 12 moun. 12 mesye ki enplike ladan l, y arete 12 moun. Epi avèk tout siy sa yo, si nou lè kretyen nou konn relye lèchoz, avèk tout siy sa yo, lè m relye l ansanm, epi m fon analiz mwen di, Men pitit sa a te gen yon bi, yon rezon, paske chakun de nou menm gen yon rezon ki fè n sou tè a. Yon misyon. Nou gen yon misyon.
Sa vle di ke lè lè a rive, fòk nou kite tè lan kan menm. Donk, il etè la. Jou an, pastè yo vin tiye e mwen menm e Patrick. Se pa yon bagay, se te pa un mens a fè. Yo vin tiye e mwen e Patrick. Epi yo pran pitit lan a la plas li. E kòm ou konn tout istwa, aprè aprè 7 jou nou jwenn li sou yon pil fatra, yo kite, yo lage l pou nou. Donk, mwen menm analiz ke m fè de sa, tout moun di m se a la suit de bagay sa a ke Patrick mouri, m di bon, Patrick te genyen yon misyon pou l rive a 53 zan. M pa konn si pa m nan se demen. Konkou ou menm ou pa konn ki lè paw la. Se sa. Ou pa konn si se aprè midi an. Wè. Ou pa konn si se, si se nan dezan, si se nan yon mwa. E se sa k fè nou lè kretyen, entèlijamman nou dwe toujou prepare. Donk, il est parti, m pati pa tap konnen si l prale. Bon, paske nou pa entèprete. Revelasyon konsa. Eske vou vwaye? Nou pa, nou pa, nou pa entèprete l konsa. A savwa ke lane pwochèn pa te prale. E sa fè m toujou di, yon sèvant, yon sèvitè de Dye, lè w jwenn yon revelasyon ou pa konprann li, pa chita sou li. Se pou. Al sou jenou pou le seigneur moutrew kisal vle di an kotel vle ale ansanm avèw la donk lui la li te gen chans pal le seigneur te moutrel ke menm m panse ke kèlkanswa moun nan li te andwa pa patajel avèm men li te sispèk petèt li te sispèk. Trè byen, trè byen.
Konprann?
Trè byen.
Medam, mesye, w ap swiv Ede m konprann ou sou radyo Succès FM 91.9. Dayè w ap tande avèk anpil satisfaksyon Doktè Françoise k ap pale de Konaspe, k ap pale de mari li. Epi, èske, èske jounen jodi a e Konaspe li dirije pa lèzevèk? Èske chak depatman yo gen yon evèk? Nou
Toujou genyen yon komite ou bòd ki aktyèlman la m kwè ki genyen 6 pastè ladan l ki poko ranplase yon sizyèm e evèk Hilaire ki la a se sekretè adjwen ke li menm li ye donk

ke trè byento nou pral yon ti jan amande li, e paske anndan stati an li di ke les membres sont permanents. Ok. Donk m ta renmen chanje sa. Ok. E pou mwen fè E a l'avenir pou nou fè des eleksyon. Parfait, très bien. O nivo de Konaspe. Ok. E pi chaj m'ap pran k fè m'pa ka dòmi yo, pou tout moun pran yo de tanzantan tou. Ok, ok. Ou konprann? Ok. Pase ke se, gen chaj lè w genyen sou tèt ou, lè w leve a 2 zè di maten ou pa ka dòmi. Se sa. E donk se pa yn mens a fè, e sitou tout sa m dwe fè, Pasteur. Mwen dwe fè l di fwa pi byen pase yon gason. Tout a fè. Pase yon gason.
Ou gen 4 gason la.
Ou gen 5 gason la.
Mesye, je voulè pa vou ensilte. Men kan men, si m pote yon mesaj, fwa m asire m ke, paske yon travay ka fè. Lè w monte sou yon chè ou pral preche, premyèman bagay yo wè, yo wè w s on gason. Yo sou ou s on fi. Men kisa fi ka pote de bon?